Mòn Jodilyen Fanfan rann yon òdonans ki voye responsab legliz endepandant Pòtetwat, pastè Armel Lafleur ak dyak legliz li Jean Michaël Lissaint al jije devan tribinal kriminèl san asistans jiri pou detounman ak konplisite detounman minè swivan agresyon seksyèl sou yon demwazèl ki te gen 16 lane nan epòk la. Avoka pastè a fè apèl òdonans lan, depi lè sa a dosye a devan lakou dapèl. Se vre te gen yon ti pwoblèm nan konpozisyon tribinal la, Finalman, se mèkredi pase a, prezidant Lakou a, nan yon òdonans, chwazi yon lòt konpozisyon, kidonk, dosye a anneta, li sèlman rete pou sinifye enkilpe yo. Ki kote istwa sa kòmanse? Ki sa k te pase egzakteman? Nou gen randevou ak prezime viktim nan akonpanye avoka l nan yon espas sou Dèlma. Mwen se ansyèn viktim Pastè Amel Lafleur, Manman m a papa m yo te konvèti an 97. Alò, si m ka montre w sa nan pyès sa, Manman m vin rankontre avèk pastè Amel an 2003. Dabò, pou w vin manm nan legliz pastè Amel Lafleur, fòk ou fè sa yo rele Cure d'âme. Yon dokiman chaje paj Chaje kesyon sou lavi moun nan, menm sa w te konn fè nan pase w, ak yon lis demon, an fonksyon repons ou bay pou konnen ki demon ki nan tèt ou. Manman jèn fi ak papa l te fè dosye sa a. Y ale pi lwen e de manyè detaye pou yo konnen ki tip de peche ke w te konn fè. E sa k fè ladan l yo te mande w ke si gen demon misyonè. Si w te konn vòlè, fò w di yo si w te konn vòlè e fò w di chak tan w te konn vòlè, poukisa w te konn vòlè, konbyen fwa w te konn vòlè, si yo te ba ou ak si yo pa t ba ou. Answit, si w te nan mari moun tou, yo poze w kesyon. E se nan dat 12 avril 2006, pastè Junior Rémy, sou lòd pastè Amel, fè kirdam pou minè a nan epòk la. Nan lis demon ki nan fèy la, tout tcheke pou tifi a. Pa ta di se dyab la menm ki prezan nan asanble a. Tankou se te yè, li pa bliye anyen. Pou yo di ke m te posede Porian Julie, Freda, Dambala, Cindy. Donk, se, men se yo menm. Se yo menm ki bay pwòp dyagnostik yo, san ke m pa konnen èske yo se dè demonològ, èske san ke m pa konnen pa kisa yo pase. E, vè, le verdict etè tonbe, sè ke yo di ke m te posede e ke m te marye, selon le Pasteur Remy, sou le leadership du berger responsable Pasteur Amel Lafleur, ke j'etè marye avèk un homme de couleur rouge.

Nan kèk èdtan ankò, pastè a rantre nan chanm nan ak de lòt frè, li di. Leve tchanpan, leve tchanpan a, vin al benyen, vin al benyen kò a, leve tchanpan, vin al benyen kò a. Li vin leve demwazèl la pou al benyen l, paske Amèl pral remèt konpayèl li Mikaèl Lisen pou kontinye travay sa. Tan m te viv ka Amèl la, vyòl Amèl la, lè Amèl de, detripe m nan nuit lan, sa potko janm anyen.
Gen pastè legliz Lè yo wè jipon, zèl pouse nan do yo. Lajè FM, se mot pas menm Jadò. Koken pase yo, pase chat pa gen. Se nan yon ti chanm nan lakou kay Mickaël, minè a ta pral konnen yon lòt peripesi san parèy, sitwayen sa pat sispann bat li, vyole l epi fòse l rele l Pap. Prezime viktim nan rakonte li pat gen okenn entimite ak mesye sa yo. Mickaël vini, Mickaël pran m, menm si espas la piti, l ap frape m nan mi. Lap frape mandan. M rele anmwey pa gon moun ki vin potem sekou. Madan Mickaël li rele Stani, se Stani. Map rele Estani. Map di manmi, map rele manmi Ka. Map rele tout non ki te ka genyen. Paske tout moun te konn rele l manmi, manmi Mika. Map rele manmi Mika potem sekou. Oh pa tande demon an. Oh m pa pitit, m pa, m pa, m pa manman demon. Sa se lajounen. Men leswa lè Michael rantre nan chanm nan, m pa t janm dakò. Michael tèlman bat mwen lè m rantre nan chanm nan pou m kouche ansanm avè l. Krache nan figi l, kòmkwa se pou chase demon, imilyasyon yo pa t piti. Tifi a vin tonbe ansent pou Michael li sen ki ba l remèd, fè l jete l, selon sa li eksplike. Yon moman li di ki te difisil anpil pou li ak doulè tout kalte. M vin ansent li te yo te vin di legliz la ke fòm fè 3 mwa fèmen. Menm Amel pat gen dwa kòmsi li vin kanpel lè Amel vini Amel pa wèm non Amel pale avèl a 2 donk li vin fè konprann ke son lòt gwo dimansyon spirityèl gwo operesyon kap fèt donk legliz pa janm wèm men tout semèn m fèmen anndan alò lèm di w m pa janm ka sòti a menm twalèt poum twalèt se anndan yo banm bagay anndan m fèl pou paske m tèlman pat byen m gen doulè m gen gwo doulè gwo doulè m pa al kay doktè. Mete sou sa, Demwazèl la fè konnen jan Mickaël Licin konn vini ak tout madanm ni nan ti chanm nan, l ap manyen tou de. Mickaël Licin san dout te anvi fè ti krèy li ak pitit fi moun yo aprè pou al preche legliz. Y ap y ap fè bagay mwen la y ap fè bagay n ap fè bagay m pa ka di non. Li gen fanm ni la, li nan kouche nan mitan de fanm ni. Sa vle di l ap manyen nou tou lè de? Wi, j'étais une victime consentante. Mada li rekonèt sa wi devan kabinè denstriksyon.
Jwèt se jwèt, kouchèt pa ladan l, Tifi a pat dwe ansent. Amel Lafleur pa kite Mickaël monte chè a ankò. Li sou sanksyon. Men san l pa bay okenn eksplikasyon ak legliz. Gen anpil moun ki aprann tifi a te vin ansent, yo kite legliz la pou 2 mesye sa yo. Gen nan fidèl yo kabinè enstriksyon te tande kòm temwen, yo menm tou eksplike 2 mesye sa yo efektivman maltrete demwazel la. Pou sam wè kap pase nan legliz Bondye jodia woo. Fòm pale pou tem ale. Hey hey hey.
Nap raple se pou pwòp volonte l Amel Lafleur te deside chanje non tifi a rele l pito Esther. Tout moun nan legliz la se sè Esther sè Esther. Se 9 me 2019 demwazèl la pral sove, men mesye yo ki sanble te gen yon lòt plan te deja fè legliz konnen gen yon mirak ki pral fèt, sè Estè p ap la ankò, se yon ti bebe k ap vini. Fo, jèn tifi a sove anba lanmò sa a. Tout preparasyon an fèt, y achte kouto, yo pa kite m sòti. Gen tout bagay ki vin vini, nouvo dra, nouvo sesi, nouvo selòt bon. Epi, men, nan aprèmidi yo te di pou tout aktivite kanpe nan kay lan a 4 è. Pandan pou tout aktivite kanpe nan kay la a 4 è, tout moun ap fè sa yo gen pou yo fè anvan. Epi, men, kote mwen menm mwen te konn al benyen an, oke, se pa t menm kote lòt moun yo benyen an. Pase yo di m gen demon, demon yo pa ka benyen menm kot a tout moun. Epi, pandan ke mwen menm, moun lan li menm li ban m al benyen. Men, e pa t Mikayèl non lè sa a, se te yon lòt mesye ki te kanpe ap veye m. Epi pandan m rantre nan douch la, misye fè yon vire, m sove. Fòk nou di, selon enfòmasyon nou dispoze, nan legliz endepandant Pòt Etwat, Armel Lafleur ap dirije, ou pa janm tande kote yon ti gason posede. Men pito, jenn ti fi. Ou pa ta di, zafè posesyon sa a, li seksist. Nan legliz sa a, yo aprann viktim yo gen santiman pou bouwo yo, se sa a yo rele yon sendwom Stockholm, kidonk, Tout sa chèf legliz la fè se nòmal, se Bondye ki mande sa, anpil nan viktim yo vin abitye. Podyab! Antouka jij enstriksyon Jedilyen Fanfan ki te enstri dosye sa te jwenn bon jan prèv pou voye Amel Lafleur ak Jean Michaël Lucien al jije jan atik 300, 344, 345 ak atik 278 kòd penal modifye pa atik 2 dekrè 6 jiyè 2005 sou agresyon seksyèl mande sa. Kouwè li la, li rete pou lakou dapèl tande dosye sa pou konnen si tout bagay te kòrèk nan kabinè denstriksyon. N ap raple demwazèl sa kite lekòl Lise Marijàn, pase 3 lane san al lekòl nan men 2 mesye sa yo pou tretman, paske selon yo li te posede, li te konn tounen koulèv elatriye. Alòske nan menm epòk sa, nan lekòl li te ye se bèl nòt. Kolèj Ernst pa di l t al kontinye etid li, bay yon atestasyon ki pwouve demwazèl la te travay byen lekòl, li pa t gen okenn pwoblèm. Ou kwè li la, jèn fi sa ki lisansye nan dwa te loreya dezyèm edisyon konkou Mè Zide an 180 segond. Menm si Armelle Lafleur anpil fwa nan mesaj li yo raple lajistis peyi l se lajan ki pale, demwazèl la sou bò pa l kontinye ap mande jistis. Paske je n'ai plus rien à perdre. Sa m te gen a pèd la m pèdi. M pèdi twazan, m pèdi onè mwen, m pèdi entegrite m, m pèdi sa k te fè m, m pèdi adolesans mwen lakay li. Li pran adolesans mwen trè mal. Men erezman Bondye nan syèl la fè jodi a. M gen ase zam pou m konbat li, e m ap konbat li jiska ma mò. Alelouya ayayayy Bondye beniw Bondye beniw Bondye beniw Bondye beniw Bondye beniw. Antouka yo anpil kantite jèn fi kap konnen move moman anba men pastè legliz ki ap fè gwo presyon sou yo pou pa denonse yo, demwazèl sa li menm, di li pap. Pou lajistis pini l, pou lajistis frape l, pou lajistis dekouraje tout lòt Amel Lafleur kap fè sa lap fè deyò yo. Si ke nou tap konnen konbyen pastè kap vyole dwa moun, si n tap konnen konbyen pastè kap manyen pitit moun mal, si n tap konnen konbyen pastè kap defilfware pitit fi moun deyò sa a. Dosye Amel la, si Amel Lafleur li jije, li kondane son egzanp li ye. E lap dekouraje anpil.